Près pale an liy ki la, ki pèmèt aske konferans de près sa li reyalize. Jodi an se yon onè pou Solidarite dè Zinite Demokratik Devwe, Sudan Bale Dayiti, branch nip, pou n te reyini la avèk laprès, nou menm ki fè pati de estrikti depatemantal sa, avèk diferan. delegasyon ki soti nan lòt komin yo pou ke striksyon politik sa a sot ba li, li te kapab fikse pozisyon l sou dat 7 fevriye ki gen pou l vini la. Donk nou konnen se yon moman tant attendu kote ke kominote nasyonal kou entènasyonal la li brake zye li sou li. Donk nan sans sa sot ba li l pa t ka rete endiferan espesyalman nou menm ki nan depateman Nip lan pou ke nou fikse pozisyon nou. Nan sans sa, n ap pase lapawòl avèk responsab kominikasyon strikti lan pou ke li fè mizopwen. Wi,
nou ankò yon fwa remèsye laprès an liy e pawoli ki la. Donk nou menm nan Solidarite des Unites Democratiques de Rue, nou pran kouraj nou a 2 men, jodi an pou nou fikse pozisyon nou nan konjonkti politik sa a ke peyi a ap travèse a. Dayè, Sud Bale se yon jèn strikti politik ki gen yon vizyon modènize de la politik. Se sa k fè, a la vèy de 7 fevriye k ap vini la, nou reyini laprès pou nou di, Sud Bale konstate echèk, Tout aktè politik nasyonal yo, òganizasyon sosyete sivil yo e tout lòt fòs òganize anndan peyi a e li konstate egalman echèk kominote entènasyonal la pa le fèt ke yo pa rive akouche sa yo te pwomèt nan akò 3 avril 2024 la. E kisa ki te nan akò sa ke yo menm yo te ekri e siyen? Se te tabli sekirite sou tout peyi a, pli patikilyèman nan zòn metwopolitèn nan ke gang pran 90 pousan nan teritwa sa. Yo te pwomèt kote ke sitiyasyon sosyal-ekonomik pèp la tèlman degrade, yo t ap rive aji sou sitiyasyon an pou ta amelyore mizè pèp la, yo echwe ankò sou pwen sa. E dènye gwo moman penba, apre plis ke dizan, Pa janm gen eleksyon ki òganize anndan peyi a, enbyen yo te gen pou misyon pou yo te òganize eleksyon demokratik pou te remèt peyi a, pou te remèt pouvwa bay yon prezidan ki soti nan eleksyon 7 fevriye 2026 la. Malerezman, yo echwe pitezman, yo pa rive akouche anyen nan sa yo te pwomèt. Nan sans sa. Senp pale, nou mande. Kòm se yon pakèt moun se vèb echèk yo konn konjige, pou yo kapab jwenn yon denouman erez avèk kriz politik sa peyi ap konfwonte depi lanwidètan, Sudbale mande pou aktè sa yo, tan nasyonal e entènasyonal, pou yo fon mete ego yo sou kote, pou yo kapab degaje yon konsensis majoritè enklizif pou yo rive degaje yon altènativ pou yo rezoud kriz politik sa ak pèp ayisyen an e pou pèp ayisyen an. E Sud Bale ap mande tout aktè politik yo pou yo mete ego yo de kote pou yo jwenn yon fòmil konsansyèl majoritè pou yo rive jwenn yon fason pou yo ranplase cpt a ki prale samdi k ap 7 fevriye 2026. E konsansis sa a, Sud Bale di li dwe majoritè pou li evite tout konplikasyon nan sa ki gen a wè avèk òganize eleksyon nan ane 2026 la pou remèt pouvwa a bay yon prezidan ki eli nan eleksyon sa a ki se 7 fevriye 2027. Donk, Sud Bale li menm, li di, Etan yon strikti demokratik modènize, li pa antann patisipe nan okenn tranzisyon. Ni li menm tou, li pa nan pran eleksyon avèk lafòs dè zam. Sud Bale se. Eleksyon li mande, se pa la vwa dè zin li antann pran pouvwa a. Se poutèt sa, nou mande pou bon jan konsensis jwenn pou yo rive ranplase cpt a pou ke se pa kominote entènasyonal la, kòm toujou, ki enpoze yon fòmil pou yo ranplase 7 konseye prezidansyèl yo nan dat 7 fevriye kap vin la. Mèsi.

Pati politik ki pran nesans li nan lane 2016 e ki rekonèt pa le ministè de la jistis depi 2020, nou sou tèren an e nap nou nan tout aktivite. Èske ou ka prezante nou ansanm de moun ki fè pati de Sud Valley sou le plan nasyonal? Sou le plan nasyonal se kowòdonatè nasyonal la se Edrissan Jérôme E gen yon ansanm de lòt moun avè l ki konpoze de estrikti sa a sou le plan nasyonal. Èske Edris Jérôme kòm kòdonatè nasyonal se kandida pati Sud Bale pou pòs Sud Bale pou pòs prezidan? Bon, nan Sud Bale, kapab genyen plizyè moun depi moun nan gen veleyite, li gen yon vizyon pou ke l kandida a la prezidans, y ap kandida a la kandidati, epi ap gen yon eleksyon primè k ap fèt, epi pou ke nou jwenn youn ki ale nan eleksyon a la prezidans e a tou lè nivo de a senk a la prezidans. Nou te pale de Sud Bale pa pati. site nan okenn pouvwa tranzisyon ak pèsòn moun. Eske son pouvwa depateman e yon desizyon depatemantal ou nasyonal? Non, sa se pozisyon nasyonal pati an, li fèt konsa nan tous 10 depateman peyi an. Komisyon ki pral reyalize eleksyon e lè sa a Sud Bali li menm l ap patisipe nan eleksyon lib, onèt e demokratik pou n rive pran pouvwa an e pou n pote chanjman. Nan lè yo prevwa eleksyon an, si tout fwa eleksyon an pa ta fèt, ki nèks Etap nou.
Yo oblije fèl paske peyi a paka rete konsa. Yo echwe vre. Se politik ki mete n nan sitiyasyon sa men se politik se pa yon òganizasyon, se pa yon ong kap vin rezoud pwoblèm nan pou nou, se aktè yo ki pou pran konsyans, ki pou fè yon depasman jan n sot di an pou yo mete ego yo de kote pou ke nou jwenn yon konsensis antre ayisyen paske depi anviwon 40 an nou di an se toujou blan ki fè menmiz, ki pase yo lòd. Byen antandi, anpil ladan yo gen tou nan manch yo, ki fè ke blan an li toujou ap dirije, gade 7 fevriye pral rive la, ou wè ki miz an plas ke kominote entènasyonal la, ou tande bato ameriken, ou tande elikoptè ap sivole, ou tande avyon, ou tande tout yon seri de manèv ke blan an lap fè jis pou fè presyon sou yo de manyè aske yo pa jwenn yon antant antre yo, se sak fè nou menm tou wap gade wap wè gwoup sak rele CPT an. yo di yo meke consensus yo jwenn, wap wè gen yon lòt gwoup ki di yo menm yo prale nan kou de kasasyon, nou menm nou mande pou yo fè yon depasman, pou yo mete hèn yo, pou yo mete foli pouvwa yo, tout anvi anvi fè ti kou a de kote pou ke yo jwenn yon consensus, pou ke yo ale vè youn nan enstitisyon nan peyi a, pou ke gen yon prezidan pwovizwa ki rive. pran pou ki rive fè ti tan ke li ap fè an pou òganize eleksyon pou mete bon jan sekirite nan peyi an.
Bon, nou salye tout gwo potorik gason sa yo, gwo potorik fanm osi ki fè deplasman jodi a ki se jedi dan objektif se ki sa? Se mete peyi a, peyi a okouran ke Bon nouvèl strikti politik ki etabli kò l nan tout peyi Dayiti e sitou nan departeman Nip la. E anndan departeman Nip la nou jwenn gen plizyè komin. Pa sa menm? Sela vle di ke strikti sa a li anndan tout komin anndan departeman an. Jan w tande kòdonatè a sot di l la e pòtpawòl la, Strikti sa se kisa l ye? 1. Se pran pouvwa a nan men nèg sa yo depi 40 an ki pa janm fè anyen pou nou e ki pap fè anyen pou n pran pouvwa a mete peyi a sou ray de devlopman. Dezyèm bagay, mande otorite nan leta pou asire sekirite pèp la e dirije peyi a yon lòt fason. Se rezon sa ki fè jodi a nou tyen aske. Nou pa prale nan tranzisyon avèk ankenn moun, nou pap pran zam tou jan kòdonatè a sot di l avèk tout pòt pawòl la pou n al pran pouvwa an, men nou dakò pou ke leta òganize eleksyon, moun ki prè pou patisipe nan eleksyon yo prale, moun ki pa prè l ap travay pou l al nan eleksyon. Se sans sa a ki fè nou reyini jodi a pou n di ke nou menm nou gon kòdinasyon politik depawtemantal ki gen plizyè komin ki deja sou pye, Nou reyini la pou n di lemond jodi a fòk nou chanje sa jan ke l ka fè devan. Kòman nou wè chanjman sa a kapab fèt parapò avèk jan konjonkti politik la ye jounen jodi a? Nou remèsye w pou kesyon an. Dayè, politik an swa se yon zouti ki la pou fè chanjman anndan tout sosyete. Pa gen ankenn sosyete ki ka konn gou sa yo rele chanjman si pa genyen de sitwayen ki òganize yo ansanm nan kad strikti politik pou defini yon pwojè de sosyete, pou defini yon pwogram politik, pou gen yon plan de gouvènans ki byen elabore pou pote satisfaksyon pa rapò avèk atant popilasyon an. E se poutèt sa nou menm nan Sid Bale, nou gen 2 lèl dur k ap evre sou teren an, nou gen lèl

ki elimine, nou pat genyen ankenn kad absan pou moun ki te patisipe, an tou yo te 2847 e answit pousantaj de reyisit nou genyen 87,21 pousan e reyisit global li 87,21 pousan sou tout 11 komin kote timoun yo t al nan egzamen an. Fòk nou ta ban nou yon detay pou nou di konbyen n te pa komin. Wi, nou gen Ansavo te genyen 358 patisipan. Nou genyen 283 ki admi. Answit nou genyen 75 ki elimine, pat gen absan. Nou genyen kòm rezilta pousantaj 79,05 pousan globalman pou.

konte sou yo pou egzamen k pral fèt an juin pwochen yo la ke rezilta sa yo yo vini nan menm sans lan satisfè tout kominote edikativ lan nan depatman dènye. Nou konnen te genyen yon reta pou te rive jwenn rezilta tout lan kisa ki ta labaz Nou la pou nou di li, sa ki fè ke nou pale nan lang vènakilè, nan lang tout moun ka konprann. Nou di ke, pwiske se pou la premyè fwa ke yo te obsève yon rezilta konsa nan Nip, pwiske nou menm nou te angaje, nou te di elèv yo, si yo pran tout angajman yo pou yo konpoze, dayè, se sur ke anpil nan nou te la,

to de rezilta sa a pou nip. Donk yo te aranje yo, yo te fè nou voye kopi yo ankò nan Pòtoprens, yo korije kopi yo, yo apresye tout tout bòdwo nou yo e se la ke yo pral efektivman felisite nip, le direktè Osni, le direktè Belizaire, ensi ke le ministre et le DG pou yo te di nou kenbe la paske

Pase gen plizyè mwa depi yo pa al travay.
Yo pa al travay? Yo an grèv.
Non men se.
Yap mande revokasyon, yap mande yon lòt moun pou enstale nan plas yo. Non, non, non. Kòm nou zòt nou n'etions pas là, donk jounen jodi a n'ap tann rapò a partir de tout sila yo ki sou le terrain. Donk otomatikman ke yo ban nou rapò la, nou menm n'ap tranche. Mèsi. Mèsi.

pi lwen ke departeman an e mete tout kominote ayisyèn nan okouran de sa kap pase nan gwo departeman nou an ki se departeman dè Nip. Donk nou vle jodi an remèsye tout kominote edikatif la ki te mete yo ansanm pou yo te leve ede nou relve yon gwo defi ki te genyen egzamen bak pèmanan ki te sot pase a la. Donk yo te mete yon ansanm pou yo te relve nivo edikasyon nan depatman an, patikilyèman kowòdinasyon segondè ke nou genyen nan biwo direksyon depatmantal nip lan, BUDEX lan, avèk enspektè nou yo e tout lòt moun ki te patisipe nan planifye ak òganize egzamen an.

Tout sa yo se te prèv vijilans avèk serye Benex ki toujou vle asire l ke egzamen Leta yo fèt nan bon kondisyon epi ak respè ke yo genyen pou kopi elèv yo. Rezilta sa yo ke nou te bay nan sa yo se prèv entegrite ak serye tout moun ki te patisipe nan òganizasyon bakaloreya pèmanans la. Nou vle prezante felisitasyon nou bay tout bachelye nou yo e di yo kenbe la ki yo te montre ke yo te konprann mesaj ke nou te lanse ba yo a lè nou te di yo pran san yo pou yo konpoze e konpoze byen paske nou menm n ap mete bon korektè ki pou korije kopi yo. Efektivman yo te konprann sa paske nou te di yo Bakaloreya pou nou menm se fè prèv de tout sa ke yo te aprann kòm, ke yo te genyen kòm bagaj entèlektyèl, paske rezo yo avèk telefòn pa t ap nan randevou a. Efektivman, yo te konprann sa e yo te patisipe, epi jodi a, rezilta nou an, li se sa li ye. Tout felisitasyon nou se pou bachelye yo. Donk, e rezilta a, li se yon rezilta ki pwouve ke efektivman yo te angaje yo pou yo te konprann reyalite sa. N ap di yo siksè kontini sou chemen etid inivèsitè yo avèk pwofesyonèl yo. Ale, kontinye bay le meilleur a vous. N ap ankouraje tout elèv ki nan nevyèm, ki nan S4, pou yo swiv egzanp bachelye sa yo. nan baz pèmanan ke nou sot genyen an ki bay plis pase 87 pousan. Objektif lan pou ane 2025, 2026 lan se 100 pousan pou nevyèm, 100 pousan pou eskat. Paske kòm di lôt, Qui peut plus peut le moins? Donk ann vize lalin. Pa bliye nan egzamen ke telefòn l ap toujou menm dinamik nan. Telefòn yo pap gen, pap nan randevou an. rezo sosyo yo pap fonksyone epi sa nou gen pou nou fè elèv mwen yo se kontinye kraze bèt nou kwè nan tèt nou epi al konpoze e nap pwoteje nou kont tout detraktè kont tout kòriptè nap raple pou lopinyon piblik ke egzamen bak pèmanan an ki te òganize an desanm lan, li te fèt nan yon sitiyasyon ki te vrèman difisil, kote detraktè yo t ap bòykote menm enskripsyon bak pèmanan an. Yo menm moute nan radyo pou yo di minis lan te di pap gen egzamen nan Nip. Ki konfyans nou ka fè moun sa yo? Yo menm ale pi lwen pou di se tafyatè. Ak ke nou te mete korije kopi timoun yo. Mwen mande eske yo serye? Rezilta sa yo se pou glwa elèv yo ki te etidye, pou paran yo ak pwofesè yo ki te ankadre yo. Felisitasyon ak tout ekip Rapwoche m nan ak BUDEX pou angajman ak serye yo, pou entegrite yo Malgre detraktè yo t ap fè anpil presyon sou yo, men kanmenm yo te kenbe tèt e yo te ede nou bay le meyè pou depatman an. Felisitasyon ankò mesye. Kenbe djanm paske le meyè se pou demen. Ankò, nou gen yon panse espesyal pou pwofesè nou yo ki poko nome, pou kontraktyèl nou yo tou. ki ap reklame pi bon salè e ki touche difisilman, m ap renouvle nou angajman m pou nou jwenn satisfaksyon nan revandikasyon nou yo. Se revandikasyon ki jis e ki merite atansyon tout otorite ki nan sistèm edikasyon an. M ap kontinye pote yo pi lwen bay. Bagay yo chanje pou yo ka vin, pou yo ka mye reminere yo. Donk nap batay pou sa. Mwen konnen sakrifis nou yo, yo anpil e yo pa gen pri. Nap raple nou ke solidarite nou se sèl fòs kap ede nou travèse obstak yo. N ap kontinye solidarite an youn ak lòt pou patikilyèman solidarite an li dwe fèt avèk elèv yo. Paske nou konnen ke se yo menm ki avni nou. Se yo ki pral pran nou an chaj si yo si yo pa byen fòme. Nou se premye moun ki nan kominote an ki pral viktim. Sitou lè n konnen ankò ke konesans, mankman ak iresponsablite de yon seri de moun nan sistèm nan. An n kole zepòl pou edikasyon an vin pi djanm nan depatman an e pou tout revandikasyon nou yo, yo ka satisfè. Nou se yon sèl kòd fanmi nan edikasyon. An n kontinye travay ansanm ansanm Edikasyon an pa ka redwi, jan m toujou di l, li pa ka senpleman redwi a yon kesyon de etidye matematik, fizik ak chimi, fransè elatriye. Non, se pou nou travay pou nou devlope talan ak kapasite lajenès. An n travay pou jenès lan yo vin de sitwayen ki konsekan, ki renmen e ki ap travay pou kominote yo ak peyi yo. Sa nou ka voye kòm mesaj bay lòt yo? M di yo, Kontinye pale, e nou menm n ap travay. Se bon planifikasyon, bon òganizasyon ki bay bon rezilta. Bra nou louvri ankò pou n travay ak tout moun nan respè youn pou lòt. N ap kontinye travay ak tout moun ki disponib ak tout moun ki dispoze pou fè travay Leta a san patipri. San patipri. San patipri. Mèsi.